Coucou mes amours, comment allez-vous? Mwen kontan retrouve nou ankò yon fwa nan yon lòt videyo. Eske w te konnen kantite moun, fi kou gason, ki sibi kadejak bokou plis ke sa w ta imajine? Eske w te konnen tou zak malonèt sa le plis souvan se nan fanmi li pase? Enben, si ou te sibi moman trajik sa a oubyen yon fanmi w ou pwòch ou te sibi l, mwen si e sèten ke videyo sa a ap itil ou. Donk, rete la, n ap tounen tousuit. Jan ou kapab remake nan tit videyo a, nou vle pale ou de kijan ou kapab pwogrese apre yon kadejak, oubyen kijan ou kapab simonte sitiyasyon an. Premye sa w ap gen pou w fè se pale, se eksprime w, di sa ki pase w la. Si w se yon minè, fè paran w konn sa, eksprime w. Si w se yon jèn, chèche yon spesyalis, oubyen paran w, oubyen otorite, fè yo konnen sa ki rive w la. Objektif la se pa sèlman pou yo kwè w oubyen pou w jwenn jistis, men avan tou, objektif la se libere tèt ou. Kite m di w, si ou pa fè l, twomatism nan ap bokou pi plis ke si ou fè l. Pa pale avèk nenpòt moun, pa mache fè moun pou pwòp tèt ou, men pale. Kominike ansanm avèk yon moun ou wè ki gen ase de matirite ki ka konprann ou. M si e sèten ke nan antouraj ou, ou kapab jwenn yon moun konsa. Yon manman, yon papa, yon bon sè, ou kapab jwenn yon moun pou konfye ou pou retire nè sa ki gonfle nan goj ou a. Dezyèm bagay wap gen pou fè se wè yon jinekològ, wè yon doktè. Pa rete chita lakay ou oubyen pa annik antre nan douch lakay ou, ou byen benyen epi se tou. Non, wè yon doktè. Nou konnen ke chaje maladi deyò a, gen anpil bagay nou kapab evite, donk li enpòtan lè yon bagay konsa fin pase pou ta wè yon doktè, pou wè yon jinekològ. Fè sa, lap vrèman bon pou ou e ou pap regrèt. Twazyèm gwo desizyon wap gen pou pran se padone. E se si wap padone tèt ou, wap gen pou padone moun ki te fè w li e wap padone moun ki nan antouraj ou kèlkonk ou dwe padone. Mwen konnen li pa fasil, mwen konnen ou kapab santi li biza tou, men kite m di w, padon se youn nan pòt ki ouvri anpil lòt pòt. Siw pa padone wap toujou avek yon gwo chay sou kew ki kapab vin koze anpil lot bagay. Mwen pa bezwen konnen nan ki moman sa te rivew. Eske se fot ou? Sispann di konsa wi se fot mwen yo te dim pa ale nan fèt la male sa rivem wi. Sispann kilpabilize tèt ou. Sispann kilpabilize tèt ou, sispann kilpabilize moun, sispann. Pran yon ti tan pou ou padone tèt ou. Padone moun ki fò li a e padone lòt moun swa ou te di sa ki pa kwè ou, kèlke swa, padone. Kite m di ou, padon ap fè ou vin lib. Padone tèt ou pou kapab kontinye avanse. Padone moun ki fò li a pou kapab kontinye avanse. E padone tout lòt moun tou, swa pou yon rezon ou pou yon lòt, yo ta koze sa, oubyen yo pa t kwè ou, oubyen yo pa t ede ou, eksetera. padone yo. Katriyèm gwo desizyon w ap gen pou pran se pa kite pase w domine prezan w. Wi, pa kite sa fèt. Pa pran ankenn desizyon dan le prezan selon sa ki te pase w la. Piske yo te fè kadejak sou ou, ou pap fè tèl bagay. Piske yo te fè kadejak sou ou, ou pap di tèl bagay. Piske yo te fè kadejak sou ou, donk ou pa anvi fè tèl bagay ankò. Non. Pa kite pase w. Domine prezan ou. Si w ap pran yon desizyon jodi a, se aske ou pran desizyon an paske ou reflechi, ou panse, ou wè l ap bon, epi ou pran l. Men ou pa pran l paske sa te rive. Te rive. Sispann viv dan le pase. Li lè li tan pou pran prezan ou. Kite pase dan le pase, kèlke swa sa ki te pase a, kite li kote l te ye a. Kontinye avanse sè m. Ou gen fòs, ou gen kouraj, kontinye avanse frè m. E senkyèm gwo desizyon wap gen pou pran, se itilize blessure sa, itilize douleur sa kòm yon sous de motivasyon. Banm pran yon egzanp pou w kapab plis konprann mwen. Si map itilize yon kouto, kouto a byen file e mwen itilize li mal, li ka blese m. E lè ke li blese m, byen ke li ka geri, men sikatris la ap rete. Men kounye a gen 2 desizyon m ap kapab pran avèk sikatris sa a. Se swa chak fwa m gade sikatris la, mwen di a, mwen menm, m p ap janm manyen kouto. M pa nan fè manje, m pa nan sesi, m pa nan sela. M p ap janm manyen kouto ankò. Oubyen tou, chak fwa m gade sikatris la, m di waw, sa se lè m pa t konn manyen kouto wi, jodi a mwen konn manyen kouto. E pi devan, m ap vin pi fò toujou. M ap tounen yon chèf. Lè yon kouto nan men m, li p ap ka blese m jan l te blese m oparavan. Donk, nan de desizyon sa yo m pran parapò avèk sikatris sa a m genyen, ou menm tou, ou kapab pran l parapò avèk kadejak sa yo te fè sou ou, blesi sa a ki nan fon kè w oubyen mak sa a, sikatris sa a ki nan fon kè w la. Ou kapab di. Piske yo te fè kadejak sou mwen, bon, kòm se yon fi ki te fè kadejak sou mwen, m pa nan fi ankò. M pa vle wè fi. Kòm se yon gason ki te fè kadejak sou mwen, m pa vle wè gason. M pa sesi, m pap pale, m pap salye yo, m pa, moun, moun, moun sa yo m pa annafè avèk yo, m pa, m pap sesi, m pa. Ou ka pran yon pakèt desizyon. pa rapò avèk sikatris sa ki sou kouw la. Men gon lòt bagay ou ka fè tou. Mak kadejak sa, sikatris kadejak sa ki sou kouw la, chak fwa ou gadel, ou ka di tou, kèt! M simonte yon bagay konsa mesye! M fò! A, mwen gen fòs, m kapab kontinye avanse. Chak fwa ou gadel, ou di waw! Ala yon fanm ki gen fòs sa se mwen. Ala yon gason sa se mwen. Wi, ou kapab yon itilize l kòm yon sous de motivasyon pou motive tèt ou goumen avèk lavi a. Paske, se pa yon bagay ki fasil vre. Men si w arive fè l, ou se yon fanm ki fòt, ou se yon gason ki gen gason nan gason l. Donk, m ankouraje w pou chwazi dezyèm opsyon an. Chwazi pou itilize sikatris sa. kòm yon sous de motivasyon. Chak fwa ou sonje sa, se pa dlo pou mete nan je w, se pa rayi pou rayi gason, se pa rayi pou rayi fanm, men chak fwa ou sonje sa, di waw, m pase wi, men sa ki pi enpòtan, m te tonbe se vre, men jodi a mwen sou de pye m, e mwen pi fò toujou. Wi ou kapab, nou kapab. An nou kontinye avanse. Kontinye reve, kontinye travay pou reyalize rèv ou. M si e sèten ke ou te renmen videyo sa, paske li te fèt nan objektif pou ou kapab simonte tout sa ki te kapab rive ou nan lavi ou, espesyalman kadejak. An nou pwoteje tèt nou, an nou pwoteje moun ki nan antouraj nou. Pa bliye tou, siw poko abone avèk chanèl la, fè sa kounya. Nap wè ankò nan yon lòt videyo. A la pwochèn!